Pran ti tan, ret gade videyo sa ansanm avèk mwen. Jodi a nou pral pale de videyo Kesnel Dolean te lage ki te di Brezil se katriyèm peyi nan mond lan ki gen plis timoun de dizan a disyetan, de dizan a katòzan ki marye. Ret swiv ansanm avèk nou, nou pral ba w tout detay sou sa. Anpil kòmantè te fèt, men m sèten sa m pral di yo ou pral wè tout bagay nan bon ti mamit. Pran ti tan, swiv ansanm avèk mwen. M ap pase videyo l la nan yon ti tan e mwen m ap fè kòmantè.
Peyi gen plis timoun ki marye nan mond lan? Lèm di w timoun, timoun 10 an. Se pa mwen ki di l non, se Loni. Yo pale de anviwon 554 mil timoun de 10 a 17 an ki marye nan peyi Brezil. E nan chif sa m sot ba w la a, gen anviwon 65 mil ladan yo ki se timoun ki gen 10 a 14 an. M pa konnen si w se paran, men kòman w konprann? Yon timoun marye a 10 an ak yon granmoun ki gen 45 oubyen 50 an. Ou gentan ka konprann se yon relasyon ki totalman dezekilibre. Premyeman, timoun nan poko prepare pou sa. Li poko prepare fizikman, moralman dayè, sitou si timoun sa a pral gen pou l jere kay e li pral. Mèsi ankò paske w prete m zorèy ou. Pou w kapab swiv videyo sa ansanm avèk mwen. Kote Mesye Kesnel Dorlean te di, Brezil se katriyèm peyi nan mond lan ki fè plis maryaj timoun de 10 an a 17 an e de 10 an a 14 an. Mezanmi, ann swiv ansanm. E m pral tradi tèks la pou nou, li an pòtigè m pral tradi l an kreyòl pou nou kapab swiv ansanm avèk mwen.

An nou suiv ansanm tèks ke m pral tradi an kreyòl pou ou e pou n kapab fè plis kòmantè sou sa. Nou pral tradi tèks sa pou ou kote l pale de timoun 10 a 17 an. Men tèks la, m pral tradi l pou ou, jis ret suiv ansanm avèk nou pou suiv reyalite sa ansanm avèk nou. Kopiar. Ok, Português e Crioulo Haitiano. Vamos lá. Men ki sa teks sa di? Malgre ke maryaj timoun yo trete kòm yon tèm byen lwen ki soti ki soti nan reyalite brezilyen an. Chif yo afime opoze a, dapre yon rapò ki pwodui pa Bank Mondyal, reyalite sa a afekte plis

Eske ou te pran tanw ou te pran sanw pou te gade video a? Se reyalite. Sa mesye Kesnel Dorlean di a, li gon reyalite ladanl. Eske ou konprann? Se pou rezon sa m te chwazi tradwil an kreyòl pou nou. Lè m te tande enfòmasyon an li te frape m. M te di m gen 6 zan ap viv Brezil, m pat janm wè yon bagay konsa. Men pa bliye. Gen bagay ki ka ap pase nan yon peyi wap viv nan peyi a ou pa konnen si w pa chache enfòmasyon. Jis mwen te jije l nesesè pou m te chèche enfòmasyon pou m te pote l pou ou. Ou menm ki tap fè fo kòmantè, ou menm ki tap fè kòmantè mal, enben jis m pote l pou ou. Jis pou w kapab wè enfòmasyon an ansanm avèk mwen. Pa bliye, jis abòne avèk paj la Epi like epi pataje pou plis moun kapab wè enfòmasyon sa. E ou menm kap viv Brezil, kap fè timoun Brezil, li enpòtan pou toujou fè sak enpòtan pou jere timoun nan, pou pran swen timoun nan paske pa bliye wap viv nan yon peyi etranje e yon peyi etranje ki bay aksè avèk yon pakèt bagay. ke peyi nou pa bay. E bagay sa yo a, ou byen konnen yo pa bon pou mwen, yo pa bon pou ou, yo pa bon pou jenerasyon k ap vini an. Se vre l bay anpil posiblite pou grandi, pou fè anpil pwogrè, men konsa tou, gen kèk bagay, monchè m pa p ba w manti, ki pa bon ditou. E nan yon pwochèn videyo, N ap gen chans pou n kapab pale sou yon lòt bagay ki enpòtan anpil anpil anpil. Pa bliye like epi abòne avèk paj la. Mèsi bokou, nan yon lòt randevou ankò, n ap rakonte.